Bonsoir. Bonsoir cher monsieur. Alors nou se Haïti Organique. Eske e ou ka ba nou non. Non pa mwen se madame Stephanie ke tout moun konnen. Ok. D'accord.
Eske ou ka di nou nan ki ane ke ou fèt? Bon, nan ane ke m fè, ti ane 1995. Ok.
Alò, de 1995 a no jou, èske ou ka ba nou eksperyans de vi? Kisa ou konprann? Kòman ou te leve a no jou? Kòman ou konprann vi an egzakteman? Bon, gen gran diferans avèk epòk ke mwen t ap leve an 1994, ke m potko gen konesans, e lè m vin kòmanse gen konesans, apati de 95, 96, 97, lè m kòmanse wè vi a, Men mwen te wè se yon bon vi an Ayiti ke m te toujou di paran m ke m renmen peyi a e jiska prezan. Men kite m di w byen nan 3 dènye ane sa yo gen de bagay ke m ap tande, gen de. sitiyasyon ke m ap fè fas avèk yo ki diferan pa rapò ak lè ke mwen t ap leve pa egzanp 93, 92 e lè sa a m pa t konn tande bri bal bon pèmèt mwen di sa m pa t konn tande sa e m pa t konn wè grangou e leve konsa a, ann di, pran tout anpleur sa a nan peyi a. Ou konprann? Ok. E ki diferan avèk moman ke nou ap viv kounye a. Lane ke ou te fèt la, jodi a, ki donk, ou vin, m ka di kounye a ou vin yon direktris, ki donk, ki sa, ki sa sa rapòte ou? Ok.
Byen. E mwen di w mèsi pou kesyon an. Dakò. An nou pran, antanke direktris Kogmod International School.

Nou mwen remake depi an 2023 jiska 2024 lan la sitou, ou ka remake jèn yo plis anvi vwayaje, yo plis anvi al nan Biden, yo plis anvi, kòman m ka di sa, bon, yo pa sou sa, paske yo reyalize ke e peyi an pa ba yo, pa ofri yo anyen, e peyi an sanse ba yo dekourajman, se sa yo anpil di, e M pa pral gade paske yo pa gen lajan ok pa egzanp nou ba yo de zopòtinite gen de fwa nou lage de bous pa egzanp nan moman la m ap pale la gen yon bous ke nou lage sèlman timoun nan enskri epi l vin lekòl tèlke kuizin timoun nan ap sèlman bay 1500 goud li enskri epi l ap jis vin lekòl l ap li p ap bezwen anyen ankò sèlman l ap gen pou li mete inifòm ni ok e lè y ap kòmsi lè y ap fè yon pratik Ou konprann? Epi y ap sèlman kòm si kotize ansanm avèk etidyan. Sa demontre ke lontan yo te pi sousye de rèv yo. Egzakteman. Malgre sa, etidyan pa. Paske nou oblije lage opòtinite a pou yo paske nou reyalize yo menm ann Ayiti an la, yo vin sanse sanzabri. Jèn nou yo sanzabri. Ou konprann? Dakò. Donk, se sa k fè mwen di ou gen diferans avèk lè Nan epòk lekòl lan fenk sou pye oubyen lekòl lan fenk pran nesans, nan epòk ke 2000, 2013, 2014, 2015, timoun yo oubyen jèn yo te plis sou, ou plizoumwen sou sa, Yo te gen ke plis vigè?
jodi an.
Ou konprann? Ok. Mh.
Alò, chère madame, ki konsèy ou te ka pote pou otorite yo? Bon, mwen menm, konsèy ke m te kapab bay otorite yo, Ke yo deside pou yo travay pou peyi a. Sispann travay pou tèt yo, men travay pou peyi a. Eske nou konprann? Pou jèn nou yo.
Paske lè w byen gade, jèn nou yo, yo vin sanse yon pakèt moun, yon pakèt, kòm si sanzabri. Eske w konprann? Donk, li t ap enpòtan pou ke yo ta ka gen opòtinite pou ke yo kapab rantre nan yon inivèsite e wetire ide kite peyi a, ann di tout krèm peyi a sanse vle ale, men olye ke yo gen ide sa, men gouvènman te kapab kreye de zanpèchman pou jèn yo pa kite konsa, paske sanse depi jèn, depi pa gen jèn nan yon peyi, sanse pa gen avni pou peyi peyi sila eske nou konprann donk ki tap vreman bon pou ke yo kapab travay an fonksyon pou ede peyi ya avanse paske yo paka avanse san la jenès. Alò Ayiti Òganik remèsye w chè madam. Nou remèsye Ayiti Òganik tou e nou swete ke travay nap fè ya li kapab pote fwi atravè la jenès pou yon priz de konsyans. Dakò mèsi. Mèsi bokou.